Byenvini sou Koze an Sante. Tout moun k ap viv ou aple pou vyeyi. E lè w ap vyeyi, tout pati nan kò w vyeyi. Sa ka rive yon pati vyeyi diferan de yon lòt kote. Men, lè yon moun k ap vyeyi, lè w ap gade zo moun sa li vin frajil. E se nòmal pou zo yo frajil. Men li pa nòmal pou moun ap vyeyi epi pou gen doulè nan zo e lè ou touche zo a li fè moun nan mal. Yon moun k ap vyeyi, gen tandans pou l vin piti. Wi, se nòmal pou moun nan li vin piti. Yon moun k ap vyeyi, Ou pral wè kè li li an defayan. Otreman di, kè a li pa ta mache nòmalman. Veso kote oubyen artère yo kote san an sikile an pafwa vin bouche fè ke moun sa a li ekspoze swa avèk tansyon ou di mwens moun sa a li kapab gen pwoblèm gen pwoblèm nan kè. Lakay yon moun k ap vyeyi, li pral afekte. Dijestif moun nan. Aparèy dijestif lan se kote ki gen kontwòl kote moun nan manje depi nan bouch li an pou rive jis nan dèyè moun nan kote moun nan li fè sa nou konnen n konnen an. E se sa k fè li enpòtan pou kapab siveye èske moun sa gen difkilte pou l vale sa n ta kapab rele disfaji an oudimwens moun sa a li pafwa li konn genyen sa yo rele konstipasyon. Kidonk se pa nòmal pou kapab lakay yon moun ki aje oubyen yon moun kap antre an naj pou li kapab pou li kapab konstipe. Lakay yon moun ki kap granmoun, ou pral wè tout pati nan kò menm jan n te di l yo vin defayan, zye moun nan, e dan moun nan, dan yo gen tandans pou vin pi long, ou kapab di yo monte rasin, ou kapab di tou po moun nan li fè rid, se nòmal, lakay yon moun kap vyeyi, li enpòtan pou veye sou vizyon moun nan, otreman di kòman èske moun nan li wè byen, ou kapab di tou Eske moun nan li kapab wè ekspoze ann di lè li nan lè li nan gwo limyè? Lakay yon moun k ap vyeyi, li enpòtan pou konsidere pati jenital li. Wi, pati sa a yo toujou di se pou ti jèn, se pou moun ki dyanp, se pou moun ki an sante. Men tout moun k ap viv ou bezwen benefisye de sa tou. Se sa k fè li enpòtan pou nou kapab konsidere eske lakay gason an li gen difikilte pou li kanpe sou twa pye a. Fanm di 3 pye li gen difikilte pou li kanpe nòmalman otreman se pou li ta antre an ereksyon e lakay fi a wi fi a li kapab pa gen likid ankò se sak fè li enpòtan pou w twouve de mwayen pou moun yo kapab antann yo tan byen ke mal e se sak fè li enpòtan tou pou ta kapab wè yon pwofesyonèl sante ki kapab ede w nan sans sa lakay yon moun kap vyeyi moun nan kapab gen difikilte pou li kenbe pipi ou kapab wè yo ta di ah men moun nan ap pise sou li Sa sa rele enkontinans la. Lakay yon moun kap vyeyi, sèvo li pa epanye de tout sa. Sèvo moun nan li vin afekte o pwen moun nan ka bliye sa ki pase lontan, men lè moun nan pa sonje sak pase resaman ki nan antouraj li e pafwa menm non moun sa li pa sonje. Donk sa se pa nòmal ke ou bezwen aji sou sa. Tout yon moun ki gen yon moun lakay ou kap vyeyi e ki ta kapab nan sitiyasyon sa yo ak anpil lòt sitiyasyon nou gen dwa pa touche pou kounyela. Stimile moun sa pou kapab pèmèt moun sa li jere sa. Se sa k fè nan kilti nou, malgre n konn di lè w granmoun se domino w al jwe, men n ap di w tou, ou kapab di l pou w iwonize yon moun, ou kapab di l pou w klase yon moun, ou kapab di sa pou moun pou montre moun nan ke l pa gen plas li sou moun ankò. Men pa bliye tou jwèt sa yo Yo trè enpòtan pou sante moun nan, sante mantal moun nan e l ap pèmèt moun nan li raple l anpil bagay ak tout lòt jwèt ankò ke moun nan kapab fè jisteman pou kapab pèmèt ke moun nan li reflechi. Mèsi pou atansyon w ak ekout ou. Si w gen kesyon, pa ezite poze nou. Mèsi bokou.